Se inakseptab pou yo asasine yon prezidan. Men asasina prezidan an se yon egzanp de tout yon anbyans dentolerans, de tout yon. Anbyans de konfwontasyon initil k ap detwi peyi a. Alò, jodi a nou anfas yon dram. Se yon dram nasyonal ki dwe fè nou wè peyi a yon lòt jan. Peyi a pa ka viv san sa divèsite. Peyi a pa kab viv san sè kontradiksyon, sè kontradiksyon istorik, sè kontradiksyon sosyal. Nan mitan tout kontradiksyon sa yo, fòk nou jwenn yon antant. Se sa m rele viv ansanm nan. Pou timoun al lekòl, pou moun manje, pou moun gen kay pou yo rete, pou moun jwenn jistis, pou moun jwenn sekirite, pou yo sispann touye moun sou Bèlè, pou yo sispann touye moun Matisan, pou yo sistann touye moun Site Solèy, pou yo sispann touye prezidan. Depi 1806 n ap touye moun. Li lè pou n sispann. Ke l te Dyego Chal, ke l te batonye. Kel te jovenel moise pitit peyi a pa gen dwa mouri pa vyolans e nou pa gen dwa aksepte sa fok nou kondanel se sa le sans de mon angajman de mon mesaj e fok tout moun ki mouri mò vyolans mò asasina jwenn jistis san diskriminasyon mèsi bokou. Mesye Pierre Jean Joseph ap pran pawòl pou reponn. Oligat koronpi se sa Guichard Doré di ki reaksyon sa panse. Mwen menm mwen pa jij mwen pa jij m pa lapolis m panse ke genyen otorite k plase pou fè ankèt m pa pral stigmatize pèsonn men il est clair ke te gen antagonism il est clair ke prezidan an tap mennen yon konba li te gen dè pozisyon il est clair ke nou son pèp entoleran Il est clair ke yo te asasinen karaktè li, tout lajounen yo ba l responsab tout malè peyi a. Jovenel Moïse ap dirije peyi a de 2017 a jodi a. Mwen menm depi m konnen peyi a m konnen l s on peyi pòv. Jodi a l pa prezidan ankò, m ap wè si peyi a ap sispann pòv. M panse ke nou pa ka pale konsa. Fò nou fè la part des choses. M pa pral di mesye Moïse se te yon sen. M pa ka di l pa t gen defo. Kiyès nan nou k pa gen defo? Kyès nan nou ki se yon sen? Alò paske yon moun gen feblès, paske yon moun fè erè fè yo touye l pou sa? Je n'accepte pas ça! Eske w panse nouvo gouvènman sa ka fini ak kriz yo nou ap konnen la? M pa konnen, m pa konnen. M pa, m pa, m pa pwofèt. M ta swete sa. Mwen menm mwen panse ke n pa ka konteste tout bagay. M ta byen kontan gen yon gouvènman ki rezoud pwoblèm yo. Men malerezman nou konteste tout bagay. Pou yon moun bon nan peyi a, fò w mouri. Pou w bon, fò w pa prezidan, fò w pa minis, fò w pa premye minis. Fò w pòv, fò w antere. Fò n sispann, fò nou aprann solidarize ak lòt moun. Jodi a gen de moun ki sou pouvwa a. Nou ka ba yo tout non. Nou ka rele yo defakto. Defakto se pa yon defo. Defakto se yon sitiyasyon li ye. Gen moun k ap repete defakto a kòmsi m ta di w sa vle di kriminèl. Defakto vle di ou gen dwa manke yon lejitimite. Gen yon sitiyasyon ki fè se ou k la. Lè w la a, se pou w fè djòb ou. Fòk jisteman nou travay pou n retire peyi a nan anbyans danbigwite politik, pou n retire l nan sitiyasyon de gouvèneman defakto. Se sa m swete. E fòk nou genyen yon minimòm de tolerans pou youn solidarize ak lòt. Sa k fè blan ap foure bouch nan pawòl nou? Paske n pa ka antann nou, youn ap detwi lòt, youn ap touye lòt. Fò n sispann. Si n pa sispann, n ap toujou tounen esklav anba pye tab blan an. Se sa m pa ta swete mwen menm. Pa ka gen konsansis nan yon peyi ki pa gen sitwayen ki pran konsyans. Tout kote gen divizyon, divizyon nan pati politik, divizyon nan gouvènman, Divizyon nan sosyete sivil. Sa sa vle di konsansis? Tout moun antann yo sou yon bagay. Se divizyon k ap mennen. Jodi a nou pale de phtk k genyen dizan depi l ap jere peyi a. Petèt si gon phtk vre. Men mwen mwen di peyi a gen 217 an. Eske 207 an avan peyi a tap mache byen? Nou an fas yon konsta dechèk de jenerasyon an jenerasyon. Gon efò pou n fè pou yo n sispann touye lòt moralman, pou yo n sispann touye lòt fizikman. Mwen menm se sans mesaj mwen an. Paske jodi a se Mesye Moise yo touye, demen se pa yon lòt moun nou pa konn kiyès lap ye. Jodi a se gouvènman ki la ki defakto. Demen maten nenpòt ki nou la a ki rive sou pouvwa a, swa y ap di nou maleli si n pase nan eleksyon, swa nou di nou se defakto si n antre nan negosyasyon. Fò n sispann pou nou pran destine peyi a an men, se sans mesaj mwen an a tout sitwayen ayisyen, kèlkeswa pozisyon politik yo, ke yo opozisyon, ke yo pouvwa, nou tout se Ayiti, nou tout dwe fè jefò pou Ayiti vanse, pou n sispann nan vye anbyans. De vye nouvèl, de krim, de asasina, jiskaske nou rive pral touye yon prezidan anndan lakay li, sa se yon wont nasyonal.